A Gregory bay epi wap jwenn li. Wap tande l.
Li di ke gen espri de mò ki antre sou dèke w inisye. Mwen ri. Mwen konprann sa l vle di a. Men li li nan liv la tèt anba. Ou di mwens liv la nan men l, li pa gen mwayen pou l dekòtike sa k nan liv la.
Ok.
Mwen konprann sa l ta vle di. Konprann sa l ta vle di, sa pa vle di espri mò non. Paske Ayisyen gen yon bagay lakay yo, Dèk ke yo wè w pase la a yon machin ki gen sèkèy sou li, ou se move moun, ou se malfektè. Lè sa kote pral a sèkèy la? Men li pa konnen depi kilè w te nan wout la si machin ou te pran pàn. Li pa konn anyen. Etazini wè yon moun li pa fasil pou wè l men moun nan gen machin li l mete l. Dèke l gen papye pou l sou, pou l dis, pou l dat l ap pase avèk nou kap di l anyen. Dayè ou pat menm wèl menm li fèm andew machin. Se vin demoutre'n ke se yon ske se mank de fòmasyon, mank de edikasyon ki vin fè ke nenpòt sa moun di, jan Bala di, yon bagay yo di sou rezo a wi kap fè kap fè hit, moun nan bezwen fè hit epi l fon manti sou ou. Konsa tou nou ka aranje nou, nou planifye pou nan fon zen.
Bòz. Bòz, vwala.
Pou nan fon bòz sou TikTok, kou yon rimè sou, nan aksepte, nan ap goumen, epi apre 6 ou 7 nimewo, mhm. nou ka chwazi di verite. Mwen m pa chwazi ki ke moun di m ke e... ba yon manti jis pou m fè tout moun vin mason. Nan. Sou menm pwen sa, ou vle fè konprann ke gen yon bagay kanmenm ki antre men se. Non, non, non, non.
Lè m di w mwen konprann, mwen pale de sa ke nou ta rele senbòl.
Pa bliye la masonri se senbòl dabò. Pou konesans senbòl yo sipoze genyen. Ou rive yon kote la, ou wè yon siy, ou menm ou jis wè se yon siy. Men nou menm nou di ok sa se yon senbòl ki prezante tèl nivo, ki prezante tèl bagay. Ok. Li kapab di ke, paske lè w ap inisye, bon, pa gen ki sekrè, si w ale sou YouTube ou tape inisyasyon, w ap wè l. E ki lòj ki fè l? Lòj etranje. Se la m di w Ayisyen, si te gen sekrè, se petèt Ayisyen ki te kenbe l sekrè.
Lòj etranje yo ki fè l, yo montre w kòd, je moun nan bande, this, that. Poukisa yo fè l? Se paske tou senpleman isit aletranje, tout sa w fè dwe yon eksplikasyon. Pa egzanp, Leta gen pou l vin verifye bilding nan, l ap antre nan lòj la. E y ap toujou bat pou yo voye yon frè, men si yo pa jwenn yon frè, nenpòt moun ap vini. Kounye a, moun nan ki konnen kote l ap vin antre, l ap antre avèk yon respè e onè respè. Ok, men anyen pap rive l. Depi ou ouvè ba li, li antre, li verifye epi l soti. Men ann Ayiti, nou gen yon mit, tanp lan li rezève sèlman pou lè frè mason e sèlman o moman ou yo bay dèzenvitasyon. a lasanble pwofàn. Men mwen menm toujou ap di ke lasanble pwofàn se yon mo m toujou bezwen etire, menm lè ke m ap fè seremoni nan lòj nou envite. Pa gen pèsonn ki pwofàn. Chak moun gen yon bagay, gen yon kote l branche, l konekte. M prefere di a lasanble envite, envite, asanble m te envite a. Men se yon tèm ke tout moun itilize. Lè ke w ap inisye, se yon koneksyon espirityèl De ou menm, k ap soti nan yon mond tenèb ki pral pase nan yon mond de limyè, pou atenn yon nivo limine. Kote ke ou pral soti, ke ou pa konn anyen. Ou parèt ou gen yon kle nan men w pou ouvri yon pòt, ou jis ouvri l.
Inisye a li menm, li fè yon lòt bagay anvan l ouvri l, anvan l mete kle a. Kounye a w vin aprann sa yo. Inisyasyon an tou li espirityèl e mistik an menm tan. Paske e sa nou di eprèv yo, mhm. cheminman inisyasyon an, chanje m di w sa, se la vi. Se la vi.
Se tout vi ki egziste de yo a ke li ye. Yo fè diferans lan avè w etan ke on om kap vini pou inisye avèk on om brut ki pat ko inisye. So kounye a wap wè gen moun lè l fin inisye, li vin janti. Li vin konprann yon seri de bagay diferan ke avan. Li vin konnen si l gen yon machin l ap woule ki 100 mil dola, se pa anyen ditou devan yon moun ki gen yon bekann. Li sèlman fasilite l, gen chans paran l oubyen l gen posiblite pou l achte l. Men moun ki sou bekann nan, menm moun avè l. Li konnen kounye an, li ka pa rete l pran yon moun ki k ap mouye nan lapli a bekann nan mèt te sal l ap mete l nan machin li. Li konnen kounye an, li gen yon pwob, pandan ke l ap manje sou tab avèk madanm ni, gen yon frè ki rele l ki di li gen yon pwoblèm. Madanm nan pral fè manje oubyen li goute, li bo madanm nan, epi l kouri al rezoud pwoblèm frè a. Oubyen yo tout ansanm soti y al rezoud pwoblèm frè a. Men de trè souvan frè a toujou al pou kò l. pou lal jwenn frè a. Madanm nan ka ret nan machin nan. Sa vle dire ke, pito Gregory te gen kouraj pou l te di ke, pa gen nèg, pa gen kote ki gen sekrè konsa, se franmason.
Men, lè ke ou di ke masisi, se ke pou respè ke m gen pou tout moun ki nan relijyon pwotestantist, ki nan doktrin sa a, se ke ou fè sa ou vle isit.
Ou di sa w vle tou. Ou di sa w vle tou.
Sa vle di ke se sa ki fè ke l ka di. Men, kote ke Gregory vin pale afè de mò a, lespri de mò ki antre sou ou an, tout sa ankò, èske Gregory te sibi yon eprèv dinisyasyon kote ke te gen yon espri mò? Ki sa l ki dekòtike l? Ki lè yon espri se yon espri de mò?
Ok.
Pa gen moun k ap inisye ki gen espri ki moute sou li. Kòm si moun ap inisye epi lwa moute l. Sa pa janm egziste. Menm si moun nan te gen lwa. Sa pa egziste paske l antre anndan yon tanp. Tanp la pa legliz. Lwa pap gen aksè pou li. Of course, li pa ka gen aspè anndan yon tanp monchè. Sou menm kesyon tanp sa, gen moun ki di ke tanp lan pi danjre ke yon badji bòkò. Of course. Paske gen moun ki konn antre nan yon badji epi l fè sa l vle, l boule li, li rache, Li nan kont avèk bòkò a la al antre l fè sal vle anndan tanp lan eske yon moun ka antre. Men sa kòm kounye a badji yo fèt an belibolo kòmsi n ta di yo menm jan pastè Gregory a di a se demwazèl a demwazèl gason a gason ki pral men gen badji an map pale de ayiti ou antre ou pa respekte 1 yap fè w respekte 9 wi. Hmm. Ok. Se prensip la. Se prensip la. Jounen jodi a. Menm jan gen sèten egliz ou antre. Ou antre tou, ou pa ka fè nenpòt ki bagay. Ou pa ka fè nenpòt bagay. Mwen toujou di tout moun sa. Mwen se yon moun ke m leve nan fanmi katolik womèn, m fè tout afè m. M se yon moun mwen di ke kote ou envite m nan, m ale jan ke w mande m vini an. E pa gen moun k ap, sèl sa k fè w ka wè m, petèt machin mwen, ki wè ka di yon bagay. Men m senp kòm bonjou, m antre, ou di rele alelouya, m ap rele alelouya. Pandan ke wap louwe, kòman yo di sa, gon moman adorasyon, wap fè adorasyon, map fèl menm jan avèw. Hmm. Map fèm jan avèw, men map jwenn plis pase w. Ki vle di si yon moun envite w legliz ou prale? M prale.
M pa al legliz ankò paske lè m ale m fè 2 zèdtan map tande pastè kap pale de lajan.
De pwojè ke legliz la gen. Yeah. Kòman moun kap chita map pale Etazini de lajan, yon legliz map envesti ladan an Ayiti ki son koripsyon. Kisa l benefisye pou moun sa yo k la a? Èske ou konprann sa m di w la? Yes. Si se òganizasyon, se yon lòt bagay. Men pou w ap pran kòb nan men yon moun ki la Etazini Pou bati pou legliz bati yon Ayiti. legliz nan yon lòt peyi. Nan kisa l ede moun yo Nan la kisa l e ede moun sa yo k la a?
kominote ayisyèn Ok.
nan? Prenn pa egzanp, lamasonri nou menm nou gen yon bagay nou fè ki rele tron.

Sonje pou m konkli sou Pastè Gregory. Ya nou pral konkli. Ya ya.
Se ke menm jan nan tout enstitisyon genyen de bon e de move. Si nan prale nan polis nasyonal nou gen de bon polisye, gen de move polisye. Menm jan si m pral nan sek mason, gen de mason konside kon de frè, men gen se de mason ap di sa nèk son vakabon li nan demen nan delenkan. Delenkan. Li vin nan sek la jis pou l ka jwenn kouvèti. An dan legliz, an dan legliz. Ya anndan legliz, w ap jwenn de pastè ki respektye.
Donk, menm jan tou nan kad ofrand lan, pastè pa gen dwa mete okin presyon sou okin fidèl pou bay ofrand, paske li volontè. Donk, paske aktyèlman, nan tout milye gon debandad, Donk tout moun fè debandad pa yo. M pa konn si w konprann. Lontan, se te avèk respè lè yon moun mete kostim, kòl sou li, ou tou rele l pastè paske la te gen yon respè.
Oubyen ou di sa k gen nan lòj. M pa konn si w konprann.
Yo te respekte l, ou ap di moun nan kèt ou sanble yon senatè, ou sanble yon. Pi fasil la se te mo pastè a ki te konn repete paske la se te respè a men kounye a. Vès pa vle di anyen pou pèsòn paske vin gen yon dezòd total, vin gen mank de kontwòl. Kòm ou se pitit pastè, m ap di sa, m ap mande w sa tou. Yon pastè se yon papa pou jere yon fanmi. Ok? Paske ou gen zòrèy pou tande tout moun nan legliz lan e apre seremoni legliz lan. Pa egzanp, Yon koup ki gen pwoblèm, se ou l vin kote. Paske ou sipoze yon modèl pou li. Yon modèl. Sa se le vrè moun. E kounye a lè w vin gade, koup sa ki vin kote w ki se modèl, chak sa w vin tande epi w vin preche sou li dimanch. Sa l fin di w la. Non, men nou pale de kiyès ki preche sou yo.
Moun ki preche sou yo a se sa ki move a. Wi, non, m ap vini.
Se koulè m te moutre w ke jodi a ou chita etanke yon pastè ki gen de milye de milye moun ki kwè nan ou. Ou tèlman gen kòb, ou achte tout ti mesye sou rezo yo, ou peye yo pou pran lè nan men yo pou lè w ap fè afè w. Men m pa ko, m pa konnen. Men m pa ko janm kwaze a pastè Gregory k ap bay manje nan prizon oubyen k ap ede moun nan prizon. Èske w konprann sa m di w? M pa konnen non, li ka voye fè l. Li pa oblije al fè l li menm pèsonèlman. Li fè l. Men se pou m di w ke si w fè sa li bon. Men èske w gade lè w bay yon manti Devan tout moun sa yo, e gen moun ki bi a pastè a ki se mason, mwen konnen, ok, ki envesti a pastè a menm, mwen konnen, ki pa pèdi tan pou di pastè a, monchè, sa w di a l pa sa. Paske ki lè pastè Gregory idantifye yon espri de mò? Se lè petèt pandan moun ap inisye epi gen yon manifestasyon ki fèt sou moun sa a. Epi kounye a sa l ap di vye koze, lage m pou m ale, bagay sa yo. Ou pral di se mò. Men èske pastè a gen kapasite pou l rekonèt lè yon moun ap batize nan men l epi l vibre nan men l? Li konn sa sa vle di? Lè l pral di se lè Sentespri ki pase sou moun nan. Men ki lè l pral konprann sa? Disip, wala. Se ke, premyèman, se pa pastè a ki pral mete kwayans nan moun nan, k ap batize a. Se moun nan ki pou fè preparasyon pa l. Kounye a, lè ke pastè a di espri de mò, l ap inisye, m ap di tout moun k ap tande sa, e tout moun ki pral gade sa. Avan w avanse, Moïse, ranje telefòn nan.

Ok ou ouve la kounya ok that's it ou metel live ok an ale Mwen mèt kontinye.
yeah se ke lè ke pastè Gregory ta sipoze ok pastè Gregory ta sipoze yon moun ke fanmi ki nan legliz li an ta sipoze obsève l ta sipoze konnen lèl pale yon bagay yo kwè ladann se sa yon pastè lontan lè nal legliz pastè a di li te wè jezi yèswa li paka di manti non paske ou santi sa tou epi nan pawòl moun nan ou santi sa tou so nou ka pran anpil egzanp an ayiti yon seri de moun ki te ki pastè ou nan kote yo men se jounen jodi bagay la vin dejenerer paske isit etazini Legliz Pastè Gregory gen la, li ka gen se yon sosyete anonim, men li sipoze gen yon moun ladan li, de twa moun ladan ki pou gen, sa vle di li pa pou legliz la, legliz la pa pou fidèl yo. M panse legliz lan ta sipoze yon òganis, yon non-profit òganizasyon. Yon non-profit òganizasyon, paske menm jan nou menm ke nou ye tou. Ok, so kounye an, sa ki ladan li, Pastè Gregory dwe konsyan yon jou pou l di asanble l la ke l te manti, nan tout manti l bay yo. Ok paske mwen menm mwen konprann òdonans pastè Gregory te pran jou li te pran ki te mete gwo latwoublay nan tout legliz yo waw mwen menm mwen konprann li e si ke w konnen lavi listwa d'Abraham e plis wap fini pa konprann li tou e si ke ou antre nan yon lòt dimansyon e iks wap fini pa konprann li tou si ke w gade moun ki tap fèl la Sal te pote se zye a kounyea wap fini pa konprann li. Sa vle di ou sipoze gon lòt zye kounyea. Of course. Yeah.
Ok mwen menm mwen te wè zye mwen te wè m te gade m konprann. E lè w wè sa sa w fè?
Se dwa nèg se dwa l genyen. Men.
Men kisa sa di pou ou? Yeah kisa sa di pou ou pa rapò avèk nivo ke li menm li ye devan pèp la devan pèp la nan fason ke pèp lan wè l kòman ou menm kisa w te di? Ok banm di yon ti bagay èske nou èske nou swiv byen Swiv yon moun byen. Ok. Lè w swiv yon moun byen, gade Paste Gregory avan l te fè sa avèk apre l te fè sa. Di m kòman nou wè l. Si n swiv li byen. Sa k fè moun tande Paste Gregory la e de mouvman l te fè. Legliz 60 mil dola a, 60 milyon dola a, jan l di an, ki te fè yon tole, ke m felisite l, paske mwen m renmen moun ki pwòp. E li te, li vin pale de masonri. Ki fè moun tande l. Sa vle dire ke sa ke l te fè a m pa ka komsi pale sou li. M pa gen dwa sa.
Paske le salu e pèsonèl. Men kounye an, devan asanble w lan, ki eksplikasyon Gregory te bay yo? Sa a son lòt kesyon.
E lè sa a tou, konbyen fidèl tou k kite Legliz Gregoryen a tou depi apre bagay sa a tou? Ki petèt konprann sa k te pase. O, menm si yo pa konprann, y ap kite paske yo pa konprann.
Paske pou m fè ti apwòch sa a, nan kominote kretyèn nan nou, gen anpil nan nou ki al legliz menm lè nou pa vrèman pwofonde. nan konn sak rele bible men yo hyper sansib pa rapò avèk sa ki gate je yo. Thank you.
Non mwen pale konsa son moun konsa men. Mwen tout sa pa konprann li di paske pa bliye on moun ki fè konfyans tout sa ou dil se amen jodi a ou fon bagay devann ke ou pa konnen men mwen jodi a sil gadem li wè map griye mayi. li pap deranje. Sil gadel ou on epe nan menm li pap deranje. Li on rob nwa sou menl pap deranje. Li konnen kiyes mye kisa m fe m afiche m. Kantite moun kap swiv li yo diminye. Ok m afiche m. Men kounya dek ke w rete wap kreye divizyon anndan yon fanmi. Pou di ke la masoni fe masisi nan yon regad wap pran. E ou di ke e e le wap inisye gon espri mò ki antre sou ou. Ki se fo e achi fo. Tape sou youtube nenpot moun kap swiv la. w ap wè inis, menm si w pa ap wè tout, men y ap montre w kèk ti pati nan inisyasyon an. Tape sou YouTube cabinet de réflexion, yo ba l tout non, cabinet de méditation, cabinet de réflexion, yo ba l tout non. W ap wè jan ke l ye, w ap wè tout sa w kwè ladan li yo, se sa k gen ladan l. Men kounye an, gen sa w wè e ak sa w konprann e ak sa ki fèt pou mete espas la nan dimansyon pou l yon cabinet de réflexion. M pap fè ipokrizi. Pase pou yon kabinè de refleksyon, gen dimansyon pou gen, pou yon kabinè, pou yon mete yon kabinè de refleksyon. Se menm jan, pou ki sa se pastè a ki rete sou lotèl la sèlman li menm? Pou ki sa se pastè a ki gen mwayen pou rete anlè? Pou ki sa se prèt la, pou m pa di ki m gen mwayen pastè a? Pou ki sa se prèt la ki rete sou lotèl li, ok, ki fè tout sa gen pou l fè avèk afrann kè li, Epi moun kap fè lekti, premye lekti, dezyèm lekti, ou wè se yon lòt, yo anba yo menm, epi li menm li anlè an nan sèk li. Sa vle di ke gen yon dimansyon nan bagay yo. E,
yon fason pou nou ka konkli, paske emisyon an pa sèlman baze sou Pastè Gregory, nou pral avanse, selon sa ke ou konprann, pa rapò avèk sa ki di, e jès ki fèt, èske Pastè Gregory se yon franmason? Pastè Gregory, m pa ka konnen pou m di si l se yon franmason paske pastè Gregory pa t fè anyen ki pou pwouve m ke l se yon franmason. Pastè Gregory resevwa yon òdinasyon, moun ki t ap òdone l la se yon gran inisye. M pa konnen si l mason, mwen di yon gran inisye. Men je m te ban m, je m te wè. Alo, lè w pale de li, se yon gran inisye pandan ke w pa ka di yon mas.
Yon moun ki konnen. Yon moun ki konnen.
Ok, men w pa ka di ki òd. Non.
Ok. Ok, paske m pa, kòm si nou pa la pou n ap dekòtike X, dekòtike Y. Pou m mete tout moun alèz, se yon gran inisye. Paske si w wè yon moun ka vini. Men kisa m vle di, paske nan yon emisyon Jan nap fèl la, se sur ke gen moun nan tout dimansyon e tout nivo kap pale, kap gade, kap swiv, eksizem. Donk, gen kèk mo lè w di yo l ka senpl, men pa rapò avèk moun ki tande l la, egzakteman, li vle di yon pakèt lòt bagay. Pa egzanp, lè w ap kòmanse emisyon, ou di de mo ke mwen menm kòm etan kretyen, m ka itilize l lakay mwen nòmal. Paske lè m ap pale, m eseye, sitou mwen ansanm avèk madanm mwen, m eseye mete l alèz avèk sèten mo pou m di. So, li pa konplike, se jis mo a men kòman ou itilize l. Tankou pa egzanp, e ou ka di yon kretyen espirityèl, men ou pa ka di yon kretyen mistik. Men depi ou espirityèl, ou mistik. Paske sa w ap adore a, sa ke w resevwa, manifestasyon k ap fèt nan ou a, li se yon mistè pou kèk moun. Le fè ke l mistè pou kèk moun, tout moun pa nan dimansyon sa, donk ou se yon moun ki mistik. Donk yon kretyen, li ala fw, depi w spirityèl, ou se yon moun ki mistik. Donk, ou konprann sa m di w la? Men pou moun k ap tande, si moun nan pa nan yon dimansyon pou l konprann sa, Si mwen menm map pale m di m son moun ki mistik otomatikman sèten moun pral di a nèg sa li pa kretyen non papa son moun ki mistik li ye l pral pran m otomatikman l pral mete m nan lòt milye a pou m tounen ki kote m vle al ansanm avèk ou se tankou lè w di kèt ou pa ka di ke moun ki te vin inisye pastè Gregory a son mason ke li ye men son inisye otomatikman se te pa inisye se te òdinasyon tou gen tan retire l nan kad pastoral. oubyen nan kad kretyen an. M pa konn majorite moun k ap tande pou di l inisye, otomatikman yo wè l mason.
Men, talè menm jan ou sot ap di moun inisye nan tout milye, m pa gen pwoblèm si yon moun ki di yon kretyen ki batize son inisyasyon ke l resevwa. M pa gen pwoblèm avè w paske mo sa p ap deranje men m konnen l ap deranje anpil kretyen. Donk, otomatikman lè w di l inisye li pa mason an, gen anpil moun ki twouble. M pa konn si w ka eklèsi m, men se sa. Mwen konprann sa. M ap pran ti egzanp, kenbe sa w di a m fè w ti egzanp. Legliz pwotestan di ke fòk ou batize moun nan pandan l gen konesans, li responsab de tout ak li. Legliz katolik batize timoun nan pandan l inosan, yo konsidere ke l enpur de sètèn choz. Eske legliz katolik batize moun tou? Yes, yo batize. Sa l rele a se eske se batèm li ye? Batèm li ye. E pa aspeas? Non, batèm ke l ye. Paske batèm nan se pa dlo a sèlman. Ok Se tout yon rituel Kounye a gen yon dimansyon Menm jan avèk pastè a Yo rele l kilt mm-hmm. Gen tèl bagay se Anvan pastè a vini gen moun k ap chante K ap di se bagay Lè l rive kote pou pastè a preche l preche Se menm jan avèk sa Lè ke kounye a prèt la rive Li Fèk li bay dlo an Men m ap di yon pastè ki pran yon moun k al nan dlo lanmè avè l sa plis parèt mistik Lontan Ke tout lòt bagay. Se sa fè gen anpil moun pastè al plonje yo nan dlo, yo manifeste nan men pastè a. Paske dèk ke gen dlo ki depo rive avèk li, moun nan li gen yon kote li konekte. Tout Ayisyen konekte yon kote. Ou ka chwazi pa ret ladan l. Dèk ou se Ayisyen, ou se yon vodouyizan. Paske nou gen libète nou apati de vodouyizan. Se pa la masoni ki ban nou libète. Se sa k fè ke Fratènite masonik lan ki sa k fè l pou mwen menm? Anpil moun ki ka petèt pa kwè nan dimansyon sa pou yo konprann. Se sèlman eke ak konpa e labib. E m ap di avan se sèlman eke avèk konpa paske se pa tout lòj ki te sèvi avèk bib. Ok, kounye a dèke nou vin genyen li sa nou rele le volume de la loi sacrée ki se labib. Se langaj sa nou gen pou li. Avèk konpa e ekè a. Tout lòj, kèlkeswa lang ke w pale, kèlkeswa nasyonalite w, ke dèk ou parèt, m wè sa, selon jan l ye, m ap konn ki degre k ap travay. Ekè ak konpa. Bon fason pou l ye. Of course. Selon jan l ye, m ap konn ki kote w ap travay. Selon ki kote ke bib lan ouvè tou, m ap konn kisa k ap fèt. Sa se konesans kè li ye. Fò te, lè w te fin inisye, fòk ou ou te gon parenn k ap mennen w, ou di mwens ou gen lòj ou k ap travay avè w nan lè gen lèk lè genyen fòmasyon, fò w ale nan fòmasyon, gen fòmasyon teyorik, gen fòmasyon pratik. Sonje ke m te di w talè a nan kòmansman ke chak moun ki mason yo vini yon bagay diferan, gen moun se filozofi a ki enterese l. Tankou n ta di pastè yo. Li pa vini nan kòmanse anyen, li vin fè filozofi a, li jès bagay epi li ret nan li menm. E l p ap fè anyen nan nan legliz li. Kòmsi ki gen rapò avèk la masonri? Se menm jan yon bòkò li mason epi li pap janm fè bagay nan dan tanp anndan kote li ye a de masonri. Masonri nan kite l pèsonèlman pou fanmi l pou li. Paske li pa ka bay manti nan mason an kòmsi pou li pou li rale yon kleren la pou li rale yon boutèy kleren la bwè oo papa loko non. Masonri an pa gen sa ladan l. Tandiske mwen menm mwen se youn nan moun kap ekri.

E se sak fè ke mwen di, si jounen jodi an la, la masonri te yon enstitisyon ki tap mete la pè dan le mond, pa tap gen gè. Paske nou parlons de la fratènite, eme nou lè zen lè zot, kòm dizè le Christos, ou kòm dizè le Yewous, eme lè zen lè zot, men nou di l lan bouch. Paske ou konn wè 2 nèg ki se gwo enmi, pita gen yon teni yo ladan l. Yo nan menm anndan, nan menm espas la. Fratènite a ba ou dimansyon sa a. Men pou ki sa n pa ka antann nou depi anndan an pou n al negosye deyò a pou lapè a? Se jounen jodi an, nou gen yon lamasonri ki, an nou soti sou Gregori k ap chache siwo met siwo atè pou pou fwi mi vin jwenn li paske li ou konnen chak lè wap pèdi ou vin pi mechan e ou vin pi move tou ok ann kitel la li menm li gen poul bay verite a on jou e richès li yo tou yo gen pou yo pase kòm lansan kap anbome lanati linivè pou tout moun ki ki gen ki travèse ki pat janm gen tan pou moun pou yo te priye pou yo men paske tout richès kew fè o detriman.

Inosamman mande kòb avèk moun ki aletranje pou l vini nan yon jèn kouche bouch li blanch kou koton. Lò fini, pandan n ap rele alelouya, pandan li pa sot k ap bay blag la, l al fè yon misyon avèk yon nèg yo, l ap preche, preche, epi dèyè yo gen yon tèmòs y ap souke, y ap bwè. Men yo konn manba avèk kabrit, pa bay manti, depi w depi w debouche kabrit la, y ap tout moun ap pran sèt kabrit la. Bon, e pa kabrit isit yo non. N ap pale kabrit Ayiti.
Manba ou te timoun. Ou grangou lò pase dwèt ou dwèt ti manba a frèm. Ou pa kalon fè bouch ou devan nou. Tou pran la ri. Sa vè dir ke dèk ke ou ke ou gade gò kote ki vè verite a lap soti. Verite ap soti. E pou ke verite a soti fò kou rete pou di ke jodi an legliz responsab tribilasyon mond lan. Ok. Legliz reskonsab tribilasyon kòm se ayisyen, tribilasyon ayisyen e legliz reskonsab grangou ayisyen. M pral ba w egzanp. Pè mè yo, yo chaje manje yo resevwa nan men food for the poor ki fri. Lè yon fanmi moute vin chache manje, yo pa ale yon sak ble, yon sak farin yo ba li. Yo ba l yon ti gode diri, yon ti gode sesi, yon ti gode la, pou ka toujou vini. Li menm pou l ka toujou mande, men se de se de ou l mande. Ok. Lè ke w vin gade jodi an, nou gen yon Ayiti ki dekontwole, Ayiti pèdi tout sa l genyen kòm Ayiti. Ayiti devyèje pa pwòp pitit li, sa n ta rele yon fanmi, kòman yo rele fanmi, ensèst. Ayiti ansanglante pa pwòp pitit li, asasine pa pwòp pitit li. Lè w pran egzanp jounen jodi an, èske lamasonnri ayisyèn, je byen di, ka mete Ayiti nan yon dimansyon pou ke sa pa t rive la? Wi ke yo kapab. Se pa frè m a sa w k fèk inisye a non m di.

Pou tout moun ki pat konnen ki konprann. Lòk ou pale de sa yo, tout moun sa yo nan gwo pòs nan gouvènman yo. M di gouvènman yo, avè di m pa prete ti dwa sou youn. Si ke ou nan gwo pòs nan gouvènman yo, ou gen mwayen pou gen zòrèy prezidan, pou gen zòrèy nèg nan klas ekonomik lan, pou gen zòrèy nèg ki nan klas politik lan. Pou di mesye, nou gon grenn peyi, n pa gen lòt. Politikman, M ka konprann ka gen kèk ti goumen ki pou fèt. Gen kèk ti bagay ki pou fèt paske fòk chak moun jwenn sa yap chache politikman de yo menm. Se se lavi. Men sosyalman, an nou mete pèp la nan yon dimansyon pou l viv etanke moun dabò. An nou fè l senkant senkant si n ta vle l konsa. Pèp la ap byen viv epi n ap fè politik. Men lè w fè l a katrevendiznèf pousan politik, kriminal, kriminèl lan epi yon grenn pousan de siviv. Kisa w fè de sèman inisyasyon nan? Kisa w fè de sèman tanpliye w la? Hum. Ou ka sèman anba a se yon sèman ou ka di ok ok. Men chak sa w fè, chak degre ke w pran, ou antre nan lòt dimansyon pou ale pou fè respekte w. Se sak fè ke yon mason pa dwe ap fè sèman. Pawòl ou dwe sèman e dwe verite. Olye ke w ban yon moun manti, pito di l ke pa di mwen nan wout, kawoutchou ou pran pàn, yon mason k di sa, li pap pran kap pàn pandan lap vin la, men l pral yon kote kap, lap gen yon randevou kap enpòtan e li pral pran yon pàn kawoutchou. Paske sa w te di a fòk li konkretize. Paske pandan ke wap pale genyen de, gen bagay kap fèt nan lanati. Eske se paske l gen dominasyon sou sa k pral fèt ou sa k ap fèt? Non, paske tou senpleman ke pawòl ou dwe yon pawòl respekte. Ke pawòl ou enpekab.
Tout sa w fè li kreye. Se sak fè pawòl gen fòs ke zam. Yeah. M panse gon liv ke m tap li ki se Les Quatre Accords Toltec, Yeah. ekri pa Ruiz Dias. Li premye akò lan m kwè se pawòl ou dwe enpekab. Pawòl ou dwe yon bagay ki intact. Men nou se lòm. E sa fè nou vin gen le pardon. Ok. Se sa vin gen le pardon. So, kounye a se pou m montre w ke jounen jodi an potestan ka ede Ayiti. An di relijyon ka ede Yeah. Ayiti Ok. si yo ta vle.
Vodou ka ede Ayiti. Lamasonri ka ede. Tout sèk, tankou Jan w te fèk di l nan kòmansman an, tout sèk yo, bon bon, quand il s'agit,
tout echwe ansanm deja. Eskize, quand il s'agit pou sove yon peyi, m pa konn pastè, m pa konn bòkò, m pa konn malfektè, m bezwen tout.
M bezwen tout. Paske se yon peyi, an nou pran egzanp. Sa son travay ekimenik.
Eske l pa pran pwoblèm pou lè chak reyini? Pitit ou ap mouri devan w. Yo di w ke se yon dlo pou manman l al lage nan kafou a devan. Epi kounye a ou kanpe devan tout rès timoun yo, ou kite l mouri poutèt sa. Kounye a rès timoun yo al chache konnen sa jete dlo a vle di. Lè l rive yon kote, bon kote, pa konn nèg entèlijan Rolex sou TikTok yo non. Lè l rive yon kote, bon kote yo di l wi si l ta jete dlo an, li t ap gen yon chans, se sa ke yo t ap rele gras, gras lamizèrikòd, gras. Kounye a timoun sa a tounen. Li nye w kòm manman, kòm papa. Ou pa kapab al madichon mesye met tete w deyò. Lanati ap kouvri l. Paske se via al inyorans ou kite timoun ou mouri. Pas, ki sa k fè inyorans lan? Paske yo sèlman di w al jete dlo nan kafou. Men ou pa jete dlo tout kote. Ou sèvi a dlo tout kote. Dezyèm eleman, ki genyen tout enpòtans, ki antre nan tout sa ke l dwe antre. Men gen yon bagay yo mete nan tèt nou depi lè n timoun. Se, egzanp, si n ap pran vodou dirèkteman, ke depi w wè vodou, w wè se bagay dyab. Non, ban m di w, se sa m fin ap pale talè a. Mwen menm m ap ekri yon dokiman kote ke mwen di la masonri ayisyèn dwe fèt a la manyè dayisyen. Lè w parèt nan Sekretarya
Masoni Ayisyèn, ou sipoze jwenn tout vèvè yo nèt trase nan mi an. Men pou ki sa? Rezon, n ap fè Lamasoni Ayisyèn. Men èske, ok, ou vle montre ke gen relasyon ant Vodou e Mason? Pa gen relasyon ant Vodou e Mason si w pa gen konesans. Men si w gen konesans. Yon fè an kreyòl.

Fè l bat bravo pou sa ke n pa konprann paske w bay repons an espanyòl.
Nou rann pèp la medyòk. Lè m di ke lamasonri kapab fèt a la manyè ayisyèn, fòk tout timoun konnen ki sa k vèvè a. Paske m se mason ayisyen. M ap respekte règleman konstitisyon Gran Toryan ban mwen an. ok pandan se tan grand orient tou ap gon lot regleman tou etan ke ayisyen paske la masoni la masoni pat batay poul te banm endepandans
li dwe akseptew etan ke li dwe akseptem jan kem ye la ou rive an afrik la masoni la afriken an li li tankou jan zèmè di la fransè a ou byen anglè a men lèl pral fè sa ki rele minit spirityèl la kote kel pral la priyè a Yo gen vèvè yo atè a jan yo konnen nan jan pou yap fèl la paske se antite pa yo a yap mete an branl jodi an mwen ti aske gon evolisyon ki fèt jenès la kòmanse konprann kòmanse ap fè rechèch sou sètèn choz tankou zanmi an ki se pitit yon pastè ki gen yon edikasyon e e e m kapab di legliz ki gen yon edikasyon kretyen, mwen pa renmen di l men m di l m repete l kanmenm, paske tout moun se kretyen. So, e kounye an, li swiv papa l nan yon sèten dimansyon.
Men, li menm li pral fè chemen pa l. Mm-hmm. Si papa l te yon egzanp pou li, l ap pran kèlke ezanp de papa a pou l fè chemen pa l. Lè l vin gen madanm, li vin gen yon lòt mond ki ranvèse nan mond pa l la. Mm-hmm. Mond madanm nan Tèt anba, mond pa l la, tèt anwo. Yo toule de vin mèj ansanm, li vin ba yo mond pou yo evolye a. Kounye a, pandan ke y ap evolye, madanm nan gen santiman pa l, li gen yon edikasyon ke l te resevwa ki diferan avè w. Enben, nou fini pa viv ansanm? Konpwomi.
Anpil pardon.
Kòlè fèt al nan lòt chanm, pa gen koze. Men gen de kote ki pou rive.
Pase gen moun ki pa gen kouraj pou l mande w padon. Men l ap mete yon ti tèt rad sou li la a, li mete ti parfum, tout sa l konnen w renmen, epi li kòmanse ap fwote sou ou nan kay la. Epi ou menm sa w fè? Ou ka fè, ou ka goumen? Ou ale? Ebyen, le fè ke mwen di ke, nan sa ke m ap ekri, mwen di ke tout lòj mason ayisyen ta sipoze mete an valè. fòs zansèt nou yo. Se mank dedikasyon e de fòmasyon ki fè ke on Ayisyen pran fatra li voye sou on stati Desalin. Se se mank de fòmasyon, mank de responsab, de responsabilite ki fè ke on pastè al kraze on stati ke li pa pran prizon, oubyen li pa, kòm nou pa ka preche lavyolans, Men mwen majistra peyi a, l ap mouri menm plas kote ke l kraze l la. E m ap sèvi avèk enèji l pou l sèvi nasyon an. Pou respekte moun.
Paske si w ale Kot Divwa, an Afrik, Benen, se polisye ke yo mete pou veye stati Desalin. Paske Desalin se Benen, ou pa konn sa. So, kounye a lè ke nou pran fatra pou n fè politik, nou fè malpwoprete pou pitit nou ap gade pa paw ki fèt. Mwen menm gon seri de senatè depite mgen non yo ekri avèk tout non yo avèk foto yo kwa wouj lè pitit mwen pral inivèsite poum di yo depi ou kwaze pitit nèg sa nan inivèsite men ki limit pou bayo. Men kòman pou adrese yo? Oswa. Non non, ou pa egzanp ou kwaze pitit yon senatè m pa bay non men non. Papam te gentan dim Men sa papa l te fè. Epi li pral gade yo sou YouTube. Epi l konn pitit sa, malgre pitit la fè mè a papa a, men gon distans pou pran pou pitit la li menm tou. Lè w pran distans lan, ou di l pou sa w pran distans lan pou l ka pran konsyans, pou l ka pa fè sa papa l te fè. Men ya, sou menm sa w di an, m ta pral mande w, èske l se yon pwoblèm? Paske, egzanp, papa m te ka fè yon bagay, men pa mwen menm ki fè l. Non, fò m fè w santi l pou w pale a papa w. Pou di papa menm live lekòl la timoun yo moun ki pi fò lekòl la m vle zanmi l li banm distans paske li di ke ou te antre nan palman ou te voye 3 lèt anndan palman an. M sonje manman m konn di m ke mwen ka nan kont avèk yon moun men se pa ou k nan kont a mwen si w wè moun nan ou dwe salye moun nan ou dwe bon moun nan. Sa se ledikasyon pou save la vi w. Sa se yon edikasyon ki plis Oryante jenerasyon vè yon santiman patriyotism.
Sa vle di ke dèk ou rive kounye an, ou pral di m ke ki rapò? Ou di m de stati, m ap adore stati. Ou pa gen foto manman w ki nan salon lakay ou? Ou pa gen foto papa w ki nan salon lakay ou? Ou pa gen foto mennaj ou ki nan chanm ou? Se pa, se pa stati li ye? Se yon imaj ke li ye.
So, kounye a, dèk ke pwotestan yo, jodi jodi a, tout legliz te met ansanm pou, pou tiye Jovenel. Tout moun te wè l.
Sa vle di, ou panse ke legliz te fè pati de. Non, banm di w ti bagay.
M soti devan. M di lapolis, gon kriminèl anndan ki avèk 3 zam. epi ki gen yon timoun nan men an anndan, dè ke m di sa sèlman, kounye a teknoloji ka fè yo wè anndan an, e pa pou reyaji, men dè ke m di sa nenpòt sa ki fèt la se mwen ki responsab li. Èske w konprann sa m di w la? Bon kondisyon swa move kondisyon?
Pa gen bon kondisyon, depi ke ou soti deyò a, ban m yon ti bagay, legliz gen mwayen, de dijisans swa sèt le kònkòda de Damyen, gade pou wè, Tout, petèt legliz potestan achte tè, men legliz katolik se ba yo ba l tè. Legliz katolik lekòl li ta sipoze gratis, se li ki pi chè. Yeah.
Èske ou konprann?
So, kounye an, ki sa ke yo vin fè? Pastè a ipokrit. Pastè a gen yon lòt lekòl, li pa mete l ladan l, li voye timoun nan lekòl kay, kay mè a. Li aksepte yo pèse zòrèy li. Li aksepte yo kominyen l. Epi w ap vin di m ke ou. Ou se potestan, ou kont dis ou kont dat. Paske ou panse edikasyon pal la pi bon, poukisa nou paka mete ansanm nou menm ki gen tout pil konesans yo, nou chwazi dè zòm kilfo, dè fanm kilfo pou nou mete nan plas pou nou fè menm bagay la tou. Sa se 1. Men, legliz detui Ayiti e mete l nan sa l ye jodi a anvan ke m pran lamasonnri.
Kòman w ka eksplike sa?
Legliz, al sou youtube, gade pou wè manifestasyon legliz te fè a. Li gen plis moun ke tout manifestasyon ke Ayiti te janm konnen. Menm lè ta voye Duvalier ale, pa t gen moun sa yo. M konnen gen moun ki pap dakò ansanm avè w lè w di legliz detwi an Ayiti. Rezon se paske y ap mande w ban m yon pastè ki sou pouvwa deja. Oswa ban m yon frè legliz.
Non, li pa pale de pastè. M pa pale de pastè.
Yon kretyen legliz katolik.
M pale de legliz. An jeneral. An jeneral. Ou konn ki kote mwen menm mwen pral rejwenn li e m dakò ansanm avèk li. Sa fè dèzane ke m ap tande ke an Ayiti, legliz oubyen kretyen yo, nou 52 pousan de la popilasyon. Donk si nou rive a nivo 52 pousan, byen ke menm sa. Lè w pale de legliz, se tout nèt? Alò.
Non paske mwen ba w, chak, nan yon zòn sèlman gen 12 legliz pwotestan. Pa sèlman pwotestan, ou wè legliz katolik, menm lè se ankò, sèten nan yo ki nan vodou an tou, men. An jeneral, nou majorite konsidere kòm de kretyen, swa de katolik oubyen nou kretyen pwotestan, advantis. Nou 52 pousan. Donk, si peyi a pa ka gen yon chwa ki fèt pou gouvène l pandan ke nou 52 pousan, mwen menm a 100 pousan mwen dakò ke chit peyi a nou responsab li. Banm bon ti bagay. Sa se, sa se, se, ya, ya, se responsab, se responsablite pa m.
Paske nou genyen, nou wè, nou tande, nou obsève, nou kriye, nou pèdi fòs. Legliz pou Ayiti soti nan sa ke li ye sipoze fèmen legliz pou preske katran. Yo sipoze fèmen tout legliz? Fèmen legliz, plis ke katran. Tout legliz? Fèmen legliz. E moun yo konnen?
Non, tande, fèmen legliz. Pran yo fè, pran legliz yo fè yo fè sant pwofesyonèl, inivèsite, et autres bagay ke n ka fè. M pa wè poukisa jodi an nou asasine yon, nou asasine prezidan nou. Yes.
Legliz a 70 pousan ladann asasinasyon. Lontan lè w pale de yon pastè, nou t ap pale talè a, yon prèt, se te, se kòm si se e Bondye sou tè ou t ap pale. Ya. Lontan si w bay manman w manti, gen kominyon dimanch, ou pa ka pèmèt ou al pran losti non. Lontan, on pastè ap pale legliz lan, tout moun, se te kòmsi manman ou fè ou mal ou al kot pastè, papa ou fè ou mal ou al kot pastè. Gon respè. Gon respè ke ou te genyen. Men, dèk ke nou chita, nou met ansanm, nou tiye prezidan nou, se ke ou vin pa yon enstitisyon moral ankò. Alò, eske se pa yon reyinyon ekimenik an jeneral ki tiye prezidan? Paske lè ou pran legliz gen lòt sèkt ke nou mete apa.
Mwen vle ke moun ki pa konprann gwo mo yo. Se sa fè ke m toujou di tout moun, mwen menm m pa gen rèv pou pran m si kandida. Kit m ta bon e Preval m t ap ye. Kreyòl tout kote.
M rive kay blan an kreyòl tout kote. Pase yo ba w pou mache a moun, pou yo tradui pou ou.
Ayisyen, lè w rive la w pale angle, o misye fò. E sa k fè prezidan Aristide te di l pale chinwa, l pale tout lang, epi kounye a lemond ap vin dekouvri l se manti l t ap bay.
Se yon moun m renmen tou, fò m di w sa pou konesans moun. Dèfwa y al eseye tradui sa misye t ap di yo. Wi, sa l t ap di yo, bagay, se di menm bagay yo t ap bay. Èske w konprann? Men se sa fè nou tout te pran l. Men m renmen l pou konesans paske se yon nanm prezidan Ayisyen ki fè valè l. Menm si yo ba l tout non pote. Mwen menm m gen lòt ti pwoblèm avè l. Men, m ap di w yon ti bagay. Legliz detui Ayiti.
Detui Ayiti nan fè moun fè 40 jou jèn tout lajounen. Detui Ayiti nan fè moun fè jèn di lendi o lendi
nan legliz.
Detui Ayiti pa janm di moun nan al chache travay, ede l fè yon CV, mete travay pou li.
Se sa k fè ke lò vin rive nan yon dimansyon Profèt Mackenson li menm k ap eseye fè yon lòt bagay, paske li pa pastè, li di w sa deja, k ap eseye fè yon lòt bagay, k ap touche nèg yo, se pa pi bon Profèt Mackenson pi bon ke yo, men li pi pratik ke yo. Li plis rasyonèl ke yo. Li wè sa sosyete a bezwen. Sosyete a bezwen rabòday la, li ba w yon ti rabòday nan fason pa l.
Li mete animasyon nan legliz li, lè l ap preche, l ap danse, li mete mizik, paske Sòm 150 di w loure tanbouren, nou pran tanbou, nou pran tchatcha, nou pran tout bagay nou remèt a bòkò yo, pou n fè lwanj pou Bondye. Nou remèt li a bòkò yo. Epi andesetan, nou menm, kounye a men sa n fè, legliz gen tout djaz yo ladan l kounye a. Se pou kenbe moun yo, paske yo santi jenès la ale, yo bezwen yon bagay pou kenbe l. Men pastè, pwofèt Makenson ap fè de bagay sosyal, Ke jounen jodi an, lè l fè tretman pou yon moun li touche 30 mil dola, m pa gen pou m repwoche l. Paske m pa wè non, men m tande sa l fè.
Lè w pre legliz jounen jodi an ki te fè Makenson, yo mande l pou l te parèt kont Jovenel. Li fin parèt jodi a l mande sosyete a padon. Lò pran pastè sou le roche, m katolik map sove m pral sou le roche pou m al wè blan. Se timoun. Lò pat sou le roche, lò fin legliz lan, moun ap pale avè w, yo ba w anvi, yo bezwen konn kisa w fè, kote w lekòl, ki jan, ki klas wap fè, nan ki matyè w fò. On legliz konsa w prale. Pou gade jounen jodi an, an tèm de pèsonaj moral, non site, non asasina prezidansyèl, nan asasina prezidan kelkeswa moun sa te fou li te anraje li pa ka site non nan tan lontan li tap ye ebyen jodi sak pase kot legliz jwenn lajan sa pou li te fè tout pil mayo sa yo te genyen an ou fin asasine prezidan lè w asasine prezidan se kòmsi w fèmen legliz lè w asasine prezidan se kòmsi w fèmen tout tanp vodou lè w asasine prezidan se kòmsi w fèmen tout sa ki gen rapò avèk relijyon e enstitisyon Paske prezidan an daprè sa konstitisyon an di, li se premye garan de tout lè enstitisyon. Prezidan ka vin la jodi a l di pyès lòj mason pap travay. Nou kapab ap pwoteste, n ale nan kòman ministè sa rele ministè dè kilt. nou pote plent pou n chache pou n soti tèt nou. Men prezidan gen dwa pou l di w m pa konprann sa w ap fè a fèmen fèmen l. Mwen menm m pa prezidan peyi Dayiti on nèg pral touye yon bèf nan simityè a m pa konnen non.
Fò m konnen paske m son inisye. Sa k di m se pa bèf la l pral sakrifye pou l kraze pouvwa m nan. Se san k pral koule. Se san k pral koule. Fò m gen moun atè a. Simityè a gen moun ladan l a twazè di maten. Fò m konnen kote m kouche lakay mwen an.
Men si se tout simityè yo. Fò m konnen.
M di m ap konnen. An nou pa egzanp. Ou pa sonje te gen yon epòk se rele yo vin rele w pou yo di papa w di l ap rele w a katrè. Yeah, lè te gen telefòn nan ti zòn. Enben ok, lè ke Duvalier te chita kote li chita, kòman li te fè konnen y ap fè tèl seremoni, men koulè bèf la, men moun k ap touye Médicis k ap dat, enben yo ba l lè pou yo fini. Se youn al di lòt sou yon gwo bekàn ki te rele kòs, men wotè bekàn sa a. Youn al di lòt, epi pawòl la rive Pòtoprens. Bon jodi a, jodi a ou gen telefòn, ou gen tout bagay sa yo, kounye a pou m pa ta ka jwenn li. Lè ke legliz Jodi an ou pran ou detwi prezidan w, premye òm nwa w, premye, premye, premye, premye chèf ou, eskize. Ou detwi l. Se kòm si ou touye chak grenn fanm ki te manifestasyon an asasine mari yo. Chak grenn gason ki te manifestasyon an asasine madanm yo. Chak grenn fanmi asasine fanmi yo. Paske ou pap di m non ou pa ladan l. paske ou te pran lari a pou te mande l si w pa ale w ap mouri. E lè nou fin detui l, nou te menm panse n ap Giyòm Samni, nou pral pran l pou nou trennen l nan lari. Lè w fè sa, se stati Jovenel ou sal oubyen se stati pèp ayisyen w sal? Se stati pèp ayisyen w sal. Tout moun ou kwaze, yo di w kòman w fè nou touye prezidan n. Se sa yo di.
M jwenn kesyon sa. Sa m jwenn. Yeah!
Yo di mwen menm jwenn li. M jwenn li. Konbyen, kòman fè nou touye prezidan? Paske nèg lan konnen yon prezidan de la repiblik sof krim politik ki ka, li ka mouri. Krim politik, une balle à la tête. Pa de, pa twa. Si l de, li pap senk. Lè w pran moun nan avèk rancune ou tiye l. Nou krabinen l. Imilye l. Tòtire l. Ou panse se Jovenel? Non. Ou fè peyi Dayiti yon tò ke li menm, li pa konn kilè l ap mete sèl sa ak sèl sa ki melanje ak sab sa sou tèt li atè. Legliz responsab sa, lè m di legliz responsab li, kèlkeswa moun ki te ladan l manifestasyon an, li ka pastèl mason, li ka pastèl bòkò. Se yo tout nèt wi ki responsab la. Yeah, m ta pral poze yo kesyon sa. Se yo tout nèt ki responsab. Eske mason Men, yo pa, pa fè sa? non m pral di w, sa k fè m pa ka di mason, m pa ka di vodou, se pa vodou k te fè l. Lè w al chache otorizasyon manifestasyon an, se pa t vodou k te ye, se te legliz. Se pa t nan masonri l te ye, se te legliz. Men, tankou jan frè a sot di talè a, anndan tout moun sa yo, tout pa legliz, pa moun legliz sèlman, bòkò la, tout moun la tou. Yeah, yeah. Pase sou kesyon de bay kòb pou pran lari. So, kounye a, Lè ke w vin gade w fè sa. Dim konbyen pastè ki pale sou lanmò Jovenel? Dim. Ki pou aprann timoun yo konnen. Lè yo tiye yon prezidan w se tout nasyon an ki detwi. Se tout nasyon an ki ajenou. Aprann pitit ou konnen. Lè w tiye yon prezidan w sou pouvwa, asasine l lakay li. Se pèp la w mete ajenou. Jodi an, kisa vodou an fè pou l ta vanje le san de Jovenel?
Eske yo pa fè? Yo divize.
Chak moun fè afè pa yo menm jan m fè. Mwen m tèlman fè pou Jovenel, Jovenel vin pale avè m. Ok.
Jovenel vin mande m fè pou li. M fè jiskaske l vin di m men ki kote li ye. E li di m mwen anfòm. E sa ki moute mistikman. Liv ban m yon jonksyon avèk Venerab ki te inisye m, ki fè ke m vin konprann plis ankò. Mwen menm pèsonèlman m chante 13 rit finerè pou Jovenel Moïse. 13 rit finerè. Trèzyèm nan m desann Ayiti. M al finalize sa m yo te voye m al fè a, sa l te mande m nan. E lè l retounen apre kèlke mwa ankò, Jovenel di m men ki kote pou m fè yon kay pou li. Men ki kote m ye, li moutre m. kote li ye a. Misye di m mèsi wi, paske m te, premye fwa m al mande w imilye m, efektivman premye fwa l mande m mwen imilye l. Ou kapab gade m ou wè di o, kot misye gen tout kontak sa yo. Mwen imilye l paske mwen santi ke Jovenel te pran moun vini kòm moun ki te prime sou li olye ke moun ki te fè cheminman avè l. Avan n kontinye, èske avan menm li mouri ou te gen relasyon ansanm avèk Jovenel? M son inisye.
Ok.
M pa gen pou m di ni wi ni non. Gen inisye k ap di w wi li te travay pou Jovenel, li te di sesi sela. Se yon, kòm ta di sa, se yon. Mativi. Mativi. Ok. Se yon moun jis pou l ka fè lòt moun k ap swiv. O si misye travay pou Jovenel sèke l bon. Ou ka travay pou Jovenel epi pi gwo kreten se ou. Ya.
Sa depan ki sa w ta fè pou Jovenel la. Ok. Èske w konprann sa m di w?
So, m son inisye. Ok. Bèl bagay. Sa vle di ke m la pou m reponn de peyi m. Lè eleksyon ap fèt, M te ka fè prediksyon mal pran radyo m di men kiyès ki pral prezidan. Gen 2 eleksyon ki pral fèt pitit mwen tou piti li di men kiyès pou m pou m al vote e pou m al ede moun vote. M ale li fèt sou Mateli, mwen kite Etazini m lwe 3 machin m ap bote moun al vote. M pa konn pou kiyès yo pral vote non men m ap bote moun al vote. Jovenel ankò menm kout bwa li di m ankò papa se tèl moun k ap bon wi ti piti. Enben sa m fè kounye a mwen kanalize enèji sa. M pa gaspiye, m pa kite l gaspiye ankò. M kanalize l. Paske si timoun nan li gen yon bagay l ap devlope, fò ou kanalize l pou li, se pa pou mwen. M pa bezwen sèvi de li. Li pa dwe o byennèt de ou menm. Non, li sou bezwen o byennèt de li menm. M kanalize l pou li, lè l gen mwayen 21 an, dèke Grann Tachita ap prete m lavi ou pa, l ap vin jwenn li paske m kite l pou li. So, Kounye- Jovenel di ou fè kay lan pou li. Wè, lè vini, Jovenel vini, li li di m tèl bagay tèl bagay, epi m di a bon, paske se yon moun ki plis kwè nan moun ki vini. Kote m ye avè nou la, m ta rive di msye vi, m s- m direkte ba w lotri Dayiti sèlman. M ap konn kapasite w, e tankou moun ki fè kominikasyon, m ap bezwen l. Mhm.
Yeah. Ok?
Mhm. Men m pa p rive kou m gen pòs la, epi yo gite ban m 50 mil moun. Kot moun pa m nan mwen menm? Yes.
Bèl bagay. Mhm. Moun pa m nan se pantalon k sou mwen an. Yes.
Lot moun ki vini yo se chanpay nan bay li yo vin bwe. Ok so kounya dezyem fwa Jovenel dim tanpri lèl fin asasine vin devan pot sanktyè ke mwen menm lakay mwen m batize Nebet Netcheou. M tap viv pou kont mwen sa vle di m fè bagay. M fè koze epi misye vini li dim ke mwen grangou epi m janbe l. M di egare, apre kounye a kat kote ou je w klè? Tout sa m ta di je klè, tu me connais. Epi li tounen ankò, li di tanpri, libere m, se ou menm ki pou libere m. Pitit mwen rete, m pase devan kay Jovenel la konsa, epi petèt nan fin vire a, petèt 15, 20 segond, Kote pitit mwen te rete. E pi, lè l fini, mwen di misye, ou vle m ede w? Misye di m, wi, mwen grangou. Men tèt atè. Pa bliye lè yo fin fè misye, lè yo fin asasinen l, gen anpil bagay ki fèt tou pou anpeche misye bay tèt li jistis. Paske yon prezidan larepiblik, li se yon moun ki mistik otomatikman. Kounye a l pral gen pou l kanalize l kote l vle rive a. Se sa fè ke m di ke jou yon pastè di m li prezidan, pou l di m se ak bib li pral dije peyi sa a, peyi a ap vin pi mal. Li pa kapab? Non, li pa kapab.
M pa di yon pastè pa ka prezidan, se pa sa m di non. Non, non, se jis. Li jere le peyi.
Gen de pòs li prive ladan l. Mete moun pou priye pou ou. Fè sa w gen pou fè yo menm. Pou le peyi.
Paske gen bagay ke yo pral di. Fè sa w gen pou fè a pou le peyi. So, nou pap vin kòmsi bay sansasyon pou moun di, men nap pale bagay pou moun aprann. Aprann, bèl bagay.
Lè ke Jovenel fin pale avèk mwen, m fè tout sa pou m fè. M fè 13 rit finerè pou Jovenel. Gen anpil ladan yo m fè live. Men m fè live la, m fè priyè, tout moun ka tande live la. Materyèl yo, pa gen moun ki wè l. Lè m fin frape, m frape, m pran kòb mwen m envesti. M desann Ayiti sou trèzyèm nan, m al fè sa m te dwe fè a pou m fini avè l. Epi, m pase yon kote, chak sove m frè m se yon bagay wouj m te mare nan ponyèt mwen, epi m te gen yon bagay nwa nan ponyèt sa a. Kounye a, lè ke m wè nèg bare m, epi m pran toulede m mare ansanm. Epi tout nèg gade m. Epi, m pase. M fin pase, epi li gen lè m di kèt. E tounen an? M di fò m tounen. Kounye a lè m tounen, nèg yo kenpe m, kòman w ye, bagay sa yo, mwen pase la va pami yon pakèt moun avè w wi men. Sa di, ou mistik wi. M di bon, se Ayisyen nou ye, n ap lapriyè. M gentan konn tout sa ki ta pral rive yo.
E pi,
lè m retounen, nèg yo di m, ou se piti Desalin? M di wi. Ou pa konprann non. M se pitit Desalin? M di wi. A anmè ou mèt pase, e menm nou menm nan? Filozofikman palan, lèske, lòske li di eske m se pitit Desalin, mwen menm mwen pran Lanperè.
Men se pa sa l ye. M konnen pa sa l ye. Men m di wi. An kwonim nan li sove m.
Pase gen yon pati ki rele pitit Desalin. Men l mande m si se

moun ki te venerab mwen, ki te inisye m, mwen pale avèk yon ansyen venerab lòj la, mwen di m vle mande misye ekskiz, malgre se pa li ki te gen rezon. Epi misye dakò, m al mande misye ekskiz. M pral moutre w kote ke mò gen pouvwa. Epi kounye an, pou m moutre w lanati dè dye, m di lanati dè dye. Lanati dè dye aksepte ke m te mande padon an, e m te oblije fè l, paske w sipoze respekte

Kounya ou konn se prezidan. M tèlman wè m fè travay kounya m bezwen kòb. Epi misye rale yon mago kòb pou l ban mwen. Pran sans byen wi. Konekte pou n di sa m di a. Antre nan dimansyon pou n konprann sa m pral di a.
Li rale kòb pou l ban mwen. Mwen menm mwen prè pou m resevwa kòb paske m bezwen kòb. Epi l pran kòb la li pase l pa yon venerab ki te inisye m nan. Epi Fèdinand mete l nan pòch li. Li di m mande l ou bezwen nan sa m gen pou al fè pou li yo. Kounye a m fache. M di misye, gade tout sa m sot fè pou ou. Paske gen yon bagay ki di w malonèt ki mennen repwòch. M di gade tout sa m sot fè pou ou, kounye a pou w ban m kòb la, ou bay yon lòt moun li. Epi m bese tèt mwen, lè m gade, m di a e venerab mwen, m retire mo a. Epi misye gen bòt jòn nan nan pye l, yon djin ble sou li, yon chemiz ble klè, li kase manch chemiz li. Pandan l ap kase manch chemiz li, m ba l 2 mo. pou l pran sole, epi misye di, Mwen remèsye w, mwen bon. W pa bezwen fatige w pou mwen, m ap viv byen. Epi m al fè dènye rityèl a sèkèy ouvè ke anpil mason e ke m ka rele dèzarivis pèveni, anpil mason k ap bay moun manti te kritike m. Ok te kritike m paske lè w pa konprann yon bagay ou poze kesyon. Se sa ke n ap pale de la spirityalite chak moun wè dlo a nan dimansyon pa l ki jan l konprann li. Yes gen moun ki wè l. Yeah gen moun ki ka wè dlo a dlo a devan l la l klè li pwòp epi li chwazi pou l di w l sal.
Yes. Ou pa pa goumen avè l.
Ou pa konn sa l wè. Ou pa konn sa l wè.
Se dimansyon sa ke nou Ayisyen pa genyen. E pi, m fin fè l. Kounye a, m pral fè yon mès pou m delibere yon bagay 12 janvye yo ban m al fè. M soti de Okay, fin fè chante mès la, prensip legliz, e pi sa m pase nan simityè, m tou kondui avèk staf mwen de Okay pou Gonayiv.